Gen anpil job ki gen nan kominote a but moun yo just pa enbi de kisa yo sipoze fè avèk atis la. Yeah. Ou konprann sa map di w la?
Epi ou konn ki tèm mwen pa renmen lè moun yo di m sa a menn, sitou lè atis yo di m sa, pa gen ase kòb e sak fè yo paka gen tout moun sa yo nan ekip yo menn. Se ou menm ki biznis lan brother, sa se ou menm ki pou mete anbyans lan tankou la menn pou kòb ka antre epi pou tout moun ka jere. Ou konprann sa map di w la non? Li pa oblije yon gwo kòb, Ou konprann sa map diw la non hey ou konn yon bagay atis ou se manager a so se ou menm ki pral dèyè dil pou nou ok si ou pral dèyè dil pou nou as a manager man like ok man pran 20 pousan sou sa ou se booking agent lan ebyen ok pa gen pwoblèm non ou se manager kap jere booking nan si wap jere booking nan pran 10 pousan sou booking nan ou menm ou se road manager kap make sure sonm ok kap make sure mikrom nòmal kap make sure bagay sa yo ou menm gig ki antre a ou gen 10 pousan sou sa ou gon 5 pousan sou sa sa vle di a si nou fè 4 gig nan weekend nan Wap gon ti bagay kanmenm. Ou konprann sa map zou sa mzou la non? Yow! E ou menm ki moun sensè ansanm avèk ti moun ou di yo. Wi men men men men sanm sanm sanm pa dekoupe w m tap pale avè w de strikti biznis klèb distro a avan n te monte live gen gen nou gon depatman n pral devlope pou booking se sak fè m tap fè seminè lan sou booking agent pou n te kapab gen ase moun pou nou anplwaye yo. Mwen fè. Talè, talè, talè, talè. The idea is gonna be like like Live Nation stuff like that? Yes, I mean, nou sipoze fè bagay ki ka adere a kominote nou an. So, tankou premye sa n kòmanse fè, gen yon djaz ki son gwo djaz nan Etyèm Alasye avèk li ke n ap kòmanse. Depi se festival frankofòn Nan peyi ki pale fransè yo, mwen genyen kontwòl pi fò, m gen kontak, telefòn, gen moun ki responsab, mwen pale avèk yo. So, sa n ap fè tankou ann di konsa Summer 2026, nou òganize yon tou. Tèl dyaz al on tou pou tèl kote, l fè de mwa, l fè twa mwa, just jwe festival sèlman. Paske gen festival ki peye w, gen festival se sèlman se non w pran, yo peye avyon pou ou, yo peye tikè pou di mwen sou yo akomode gen festival tou ya so tank tank tank ou la ayisyen ya so so ayisyen mizik ayisyen li selebre nan tout peyi frankofon bro ya anpil festival ap kontan pou yo konnen ke gen ayisyen ki nan festival yo so se sou sa ke nap travay lèn fin make sure ke it's a proven concept avèk jazz lan nap kòmsi kòmanse ouvri pòt lan pou pou pou lòt atis so gen anpil bagay ke nou tankou lè nap pale de de de de de booking booking agent tankou li pa ka rete sèlman nan anndan biznis lan paske se menm moun yo kap fè menm event yo kòmsi gon moman lap gon gon moman lap rive li ap sature e tandiske pandan nap panse a BET nap panse a KMTV Of men tout peyi frankofòn yo la. Yo map map montre w lis lan lè m lè lè nou fini la. Yo gen gen gen yon santèn menm menm gen an Ewop gen tout kote nèt. Tankou lè m pale de peyi k pal pale fransè ki petèt menm lè yo pa konprann sa w ap di an menm men ki kapab gon ide akoz de fransè ke kapab gon ide de de kreyòl ke w ke w ap chante an. Tout sa yo se opòtinite tout sa yo se opòtinite ke nou pa janm pran paske nou pa fokis sou sou sa yo vre. Klèb, fò konprann tou, boukinen djent nou yo, fò, men, a, men menm, ou ka pa vle di yo men map di yo, when it's come to management, when it's come to nan kominote nou an, them people like they so lazy bro, they lazy, yo just rete nan kominote a sèlman, yo konnen Yo- entèl ap fè yo get kokayina, comfortable. talè, yo konnen entèl ap fè kokayina, yo fon jan pou yo antre anbal, yo konnen Patrick Fab kap gen fè madan gougous la, yo tcheke sa, yo konnen Rodney Noël ki gen konpa festival la, yo jere sa, yo konnen se patnè sa ki gen La nuit des jeunes nan yo jwe sa epi tout moun satisfè bro like yo gen plizyè lòt makèt menn nou ka jere menn yo why poukisa menn yo bro m gen eseye de email gen eseye de avèk moun jis o Congo brother yo gen atis ki te ka booking o Congo bro ah oui ou konprann sa map di la non but like them people like moun ki nan pozisyon sa yo nan kominote nou an bro they so fucking lazy bro like they don't wanna do the job bro they just men pran bagay ki easy way la menn Men premye sa m te di. Lè m fèk ap kòmanse ak Club Café, m di konsa, fòk nou desantralize Etchemal lan. Paske Etchemal lan l rete ret down south pou Florida, zòn New York yo, l rete l satire. Kounye a la menm, kisa ki pase? Mwen fè kontent menm. Sou al sou paj mwen ou kapab wè l. M di, mesye, jèn pwomotè ki ap emèje yo, fè dil avèk yo, ba yo chans yo. Ou konn kisa nèg yo fè, depi son pwomotè ki andeyò de gwo vil gwo vil sa yo, yo pran yo kòm nèg andeyò, yo pete fyèl yo. Lè yo fin pete fyèl yo, yo pa fè kòb yo pap bokou ankò. Malgre malgre anpil nan nèg yo swiv mwen, malgre anpil nan nèg yo kontent mwen rive sou yo, m di misye ankouraje jèn kap emèje yo, kote ke yon nèg tankou Patrick Fabre yon egzanp ou jwe pou 8000 dola ou chaje l yon 8000 dola, men yon nèg ki andeyò de gwo vil sa yo kap eseye fon bagay kòmsi Nèg yo pa wè tou pandan ke ou travay avèk. Travay ansanm avèl bro like. Travay ansanm vèk li fè li grandi kounya la menm se sak fè ou wè klass gen anpe pwomotè ki toujou ap travay ak klass paske klass te bay yon chans m wè menm ti vice li fè sa tou pandan nap gade ti vice ti vice gen anpil kote lap ti vice plede jwe al tout kote tankou nan vil kem rete an Ti vice gen promoteur l pa fè anyen se ti vice selman l fè bro tankou depi desanm nan rive ti vice depi desanm nan rive se ti vice so nan sa tou
wi wi yo kòmsi yo bal bal bal bal chans li e fòk m di sa tou tankou m te yon patnè ki tap pale de sak sa kap fèt datcom oubyen sak pase datcom li tap esplike ke se Roberto ki te Premye moun ki te open, ki pou te fonksyone avèk li. Premye kliyan n gen pou Club Distro pou playlist pitching, se Roberto ankò. So, pandan ke gen anpil nèg kòmsi k ap tann lè w fè yon gwo bagay, k ap tann lè sesi sela, Gen nèg ki vle bay chans lan tou, so nèg sa yo se nèg ki pou petèt toujou gen tout avantaj yo, men se bagay ke n ka lèn tou, kòman fò nèg fè 25 an, fè 30 an nan biznis lan, se nan sa l achte Lamborghini egzanp, se nan sa l achte gwo kay South South Beach, bagay sa yo, yow just aprann de nèg lan olye pou n ap eseye fè bif se aprann Wè sa sa mwen zo la men. Se se apèn e gon bago ta pale avèk mwen, ou te dim konsa, m pa sonje kontèks lan byen, mwen te dim sa rele peyola. Tankou se se yon tèm ke m te rankontre yon ti tan, men li kòmsi echape m. Mwen sonje l pou m al gade l, paske m stil ap aprann bro. Yeah, of course.
Non, pou m pou pou m ban m kouri. Sa k peyola? Peyola se tankou la nan kominote nou an, Nèg la pral sòti sou album la, lal nan Guy Wewe la, lal bay la, lal nan nenpòt, m pap fè non, yeah, lal nan, lal nan nenpòt platfòm la epi li parèt li di w konn w bagay m pral sòti album sa, map peye w tan ok pou fè pwomosyon pou mwen. Ozetazini li pa konsa, sa otomatikman depi w fè sa li tankou la li vin tankou yon federal charge, yo rele l non an peye w la. So FCC ki se Pou nou lè bay sa, ki se Conatel Ozetazini an piti li ye gen sa. So, se sa k fè yo pase pa yon konpayi ki se Record Label yo, an ba egzanp trè senp la, m te travay pou Fat Joe avèk All The Way Up pou Atlantic Record alepòk mwen te nan Miami Underground Radio, lè sa m te lekòl Miami Media School. Kijan yo fè sa? Moun nan pral sòti single la, li pral sòti projè la, li parèt nan radyo a, li di ou konnen yon bagay? E pa e pa atis sa non fè sa. Mwen pale record label la. Mm -hmm. Executive producer a, moun ki responsab projè a. Li di ou konnen yon bagay? Mwen ta renmen single sa jwe nan rush hour, nan matin lè moun pral travay. Mm -hmm. Rush hour lè après-midi lè moun ap sot travay. Lò fin pase mm -hmm. mizik sa, ok, rubrik sa, Lap gen sponsò, men menm alepòk mwen te gen Subway ki se ki te vin avèk yon slogan ki rele Eat Fresh. Lè w fin pase mizik sa, wap pran poz sa epi wap lage reklam sa. So basically like segment sa se reklam nan ki bought li, se tankou la ki ki pwopoze l. Ou la sa map di la? Se tankou yo peye w pou li, ou konprann sa map di w la non? But men li fèt nan yon fòm nòmal. Yeah.
Ou la?
So sa vle di ke, ou konprann? So sa vle di ke